Pèp Ayisyen, mwen di nou bonswa. Se pa rapò avèk sitiyasyon k ap pase an Ayiti a, espesyalman sou jan gwoup ti mesye yo, yo menm yo t ap reyaji a, ki vin bay sa Etazini vin akouche la. nou kapab di ke eske ti mesye viv ansanm yo se yon travay tankou Chalmay Peralt yo ta fè? Nou kapab di non. Eske se yon travay tankou Benwa Batravil yo ta fè alyas Ti Benwa? Non. Eske se yon travay tankou Wozalvo Bobo, Doktè Wozalvo Bobo? Non. Se sa k fè, nou te kapab wè, kominote entènasyonal la pa t janm konsidere twa matir sa yo ke nou sot site la a, an lokirans de Chalmay Perak, Benwa Batravil, Rosalvo Bobo, antanke teworis, men pito antanke de defansè de peyi Dayiti. Yo se de nationalistes et encore yo se de patriotes. Men sa ti mesye pran san yo ap fè a, li pa gen anyen pou l wè ansanm avèk matir sa yo ke m sot di la. Eske travay ti mesye Viv Ansanm yo ap fè a, eske se yon travay tankou Patrice Lumumba? Eske se yon travay tankou Thomas Sankara? Non. Eske se yon travay tankou Ibrahim Traoré? Nan epòk kontanporèn sa a, nan moman n ap pale la a, non. Nou kapab wè, lè Etazini arive dekrete ti mesye sa yo, kole etikèt sa nan do yo kòm teworis, nou pa wè sa pèp la arive fache pou sa. Nou pa wè pèp la fache pou sa. Okontrè, nou wè kominote entènasyonal la e nasyonal la, dyaspora e moun ann Ayiti yo, Nou wè se gwo pale anpil k ap fèt, gwo deba k ap fèt. Ti mesye, fò nou kapab revize kaye nou. Èske travay ke n ap fè a, apre lanmò nou, èske y ap konsidere nou kòm Pierre Sully ki se te premye sòlda ayisyen ki te fè premye kout fe lè te gen debakman ameriken an an 1915? Èske y ap sonje nou tankou Pierre Sully ki gen yon lekòl nan Dèlma 16 ki pote non l, École Nationale Pierre Sully? Èske y ap sonje nou konsa? Èske y ap fè yon bust pou nou? Èske y ap fè da monuman pou nou? Ti mesye m pa kwè sa. N ap pase nan kategori tankou. Konze! N ap pase nan kategori tankou Raoul Cédéax, n ap pase nan kategori tankou Toto Constant, n ap pase nan kategori tankou Guy Philippe ki t aksepte fè koudeta an 2004 ansanm avèk boujwa yo pou n te ka pa fete 200 zan an. E ankò, n ap kapab di, ti mesye li pa twò ta

Apre sa, yo te fòme Gepèp. Apre sa, yo vin ini nan yon sèl gwoup. Kounye a, jounen jodi a, yo di nou se dechè nasyonal e entènasyonal paske nou se teworis. Lè yo di n se teworis, nou kapab wè ann Ayiti, pou yon moun fè yon transfè ki aletranje, yo kapab poze l gwo kèsyon paske yo gendwa panse kòb moun sa pral voye nan biwo transfè la se kòb ki pral finansye nèg teworis. Yon moun gendwa bezwen viza jounen jodi a, se anba anpil pi gwo demach nou pral kapab jwenn yon bout viza pa rapò yo gendwa panse se moun ki bezwen al fè aktivite pou teworis. Pral gen yon pakèt bann sanksyon ki pral tonbe sou moun ki sivil ki pa menm gen anyen pou l wè avèk zafè teworis sa a ebyen pral sibi l. Se pa yon kesyon pou n ap di nou pa fè rimè, Tou pandan ke nap fè rara. Se sa fè mwen menm Mario Joseph mwen te toujou konn di viv ansanm toujou konn di yo pa fè rimè men sepandan yap fè rara janm toujou dil non ti mizik viv ansanm dil pa fè rimè men yap fè rara viv ansanm dil pa fè rimè men yap fè rara. Ti mesye, si n te gen yon bagay pou n te fè, nou t ap fè l reyèlman. Se pa la nou t ap rive jounen jodi a, nou t ap met peyi a nan sitiyasyon sa a, nan kategori sa a. Se sa k fè, travay nou an, li pa tankou Patrice Lumumba. Se sa k fè, travay nou an, li pa tankou Thomas Sankara. Se sa k fè, travay nou an, li pa tankou Ibrahim Traoré. E jan m sot di l talè a, nan kòmansman an, nou pa gen anyen n ap fè ki konparab. Menm jan avèk Chalmay Peralt ki se yon matir, yon figure de proue, yon anblè, yon, yon moun ki parèt kòm yon anblèm pou pèp ayisyen an ki se Chalmay Peralt, Benoît Batraville, di ti Benoît, Rosalvo Bobo, nou pa moun sa yo ti mesye. Men son peyi nap trennen nan labou, son peyi nap trennen nan mizè. Olye n denonse moun ki te mete nou nan sa ke n ye yo, nou toujou ap di nou pa fè rimè. Olye nou denonse moun ke ki tap finansye nou yo nou pa vle nap bat lestomak nou toujou poukisa nou pa remèt zam yo li pa trò ta jiska prezan pou nou denonse moun ki te mete nou nan sa yo pou nou remèt zam e moun ke nou te fè kidnaping sou yo nou gen dwa fon bòn fwa de volonte nou rele plizyè nan yo paske nou toujou ap moutre plizyè milyon Nou remèt de twa fanmi, de twa milyon ke n te pran pou yo. Ti mesye, nou met peyi Dayiti nan yon sitiyasyon de non retou. Ke kote ke moun ki pa gen anyen pou l wè avèk bagay teyoris sa a, ki aletranje, pral soufri de sa, nan voye transfè, yo pral poze moun kesyon, nan al mande viza, yo pral poze moun kesyon.